M fè yon ti kanpe, m ap tann taksi, m wè polisye yo pase devan m. Pandan polisye yo pase devan m, m gen yon ti valiz. M gen yon ti valiz devan vant mwen ki genyen 95 mil 600 pèso. Polis yo ale, yo pran, yo di m konsa y ap fouye m. M di m pa gen pwoblèm pou fouye m. Kounye a, lè y ale yo fouye m, yo monyen pye m, yo monyen pye m. Apre sa, polis yo, y ale, yo di pou m ouvè valiz la. M di yo, men kisa mwen gen nan valiz la? M di m gen sim nan valiz la, m vann sim, m achte dola ameriken. Kounye a, yo di m fòk m ouvè valiz la ba yo. M di yo non, m pa ka ouvè valiz la, fòk yo vin avèk yon jij ki pou di pou m ouvè valiz la. 1 bay Konya m pa vle ouvè valiz lan Konya lè yo gade yo yo wè kòb lè nan valiz lan Konya yap goumen ansanm avèm pou yo pran valiz lan nan menm Lè ale pou yo pran valiz lan nan menm mwen m goumen ansanm avè yo m pa vle ba yo valiz lan Yo goumen avèm m goumen avè yo m pa vle ba yo valiz lan Konya m pran valiz lan m fouye valiz la devan vant mwen Gen yon mestikè ki vini li pran plak machin lan pandan mestikè an vini li pran plak machin lan lè yo wè lè yo wè mestikè an pran plak machin lan yo vle. Yo vle se yo se arete pou yo arete m konnya. Yo goumen ansanm avè m fè fè pran prè de 30 minit nan Kinsey Oriente devan yon sipèmèlkat. Lè yo wè lè yo wè mesye te pran plak machin nan lè sa yo goumen pou yo arete m. M pa vle pou yo m pa vle pou yo arete m. M di kwa si y si y si y al ansanm avè m yo pral touye m nan raje pou yo pran kòb la. Men kilè, anviwon kilè? Anviwon 4 è demi di maten. 4 è demi di maten. Polis minisipal yo, polis ki an ble yo, se yo 3. Ki kote ou ta prale ak kòb sa sou ou? M ta prale nan, nan, m ta prale nan, nan, nan stad olenpik m ta prale, m ta pral vann sim. Nou tap al achte dola ameriken nan men ayisyen ki vini yo. Men lè yo fin aretew y ale avèk ou e kòb sa yo ou te gen nan pòch ou a kisa yo fè avèl? Lè yo fin arete mwen, lè yo fin aretem, lèm rive nan komisarya a, kounya yo egzijem fòk m konte kòb la. M ale m pran kòb la, m konte kòb la, m wè kòb la 95 mil. 600 peso mestik Kounye a yo mande m ki kote m jwenn kòb la mwen m di m di yo konsa mwen m soti avèk kòb mwen sou tayèt mwen yon tayèt m gen bank estado entènasyonal m soti avèk kòb mwen ki li Kounye a apre sa yo pran m y ale nan y ale nan fiskal la ansanm avè m lè yo rive nan fiskal la ansanm avè m yo minote m yo fè deprè yo pran bous la nan men m menm kote yo fin minote m nan epi yo mete m nan machin yo pran. Yo pran bous lan nan menm yo fè prè de 4 èd tan ansanm avè bous lan m pa janm wè yo minote m non fè apre m fin rete nan prè a epòk bò 11 è edmi pral nan midi y ale yo yo vini yo deminote m y al mete m nan nan y al mete m nan yon prizon lè yo mete m nan prizon yo mete m dòmi atè a atè frèt la. San anyen. Yo gen yon, yo gen yon, yon lèn, m mande yo prete lèn nan, yo pa prete yon, yo kite m dòmi atè frèt la. Yo kite m dòmi atè frèt la, men se nan, se nan, nan fiskal, nan fiskal la. Se la yo mete m nan prizon, gen de chanm prizon nan fiskal la, yo mete m la. Lè m ap e, m rele yonn nan polisye, m mande, m pa konn pou ki sa, pou ki sa m la. Yo fè m yo fè m siyen yon pakèt papye m pa konn sa m siyen an. Paske yo pa yo pa yo pa asepte pou m li papye yo. Èske w li èske w li espanyòl? Wi m li espanyòl, m li espanyòl. Yo pa asepte m li papye yo, m di konsa ban m telefòn mwen pou m ka rele madanm mwen pou m di kote ma pou m di madanm mwen ki kote m ye. Yo di non yo p ap ban m telefòn nan. Yo p ap ban m telefòn nan, yo pa ban m telefòn nan, yo kenbe telefòn nan. Kounye a lè m vin, lè gran chèf la vini, m di m pou yo ban m telefòn nan, m ka rele madanm mwen, madanm mwen, m di madanm mwen anba astrad la, pou yo ban m telefòn nan, m ka rele madanm mwen, madanm mwen pa konn ki kote m ye, m soti a katrè edmi nan alamannyana, pou yo ban m telefòn nan, m ka rele madanm mwen. Kounye a m egzije li, kounye a li vin konsa, li pral kote chèf ki plis antèt li a pou l wè, pou yo ka fè ban m telefòn nan, m rele madanm mwen. Lèm rele madanm mwen, kounya m di madanm mwen ki kotem ye, men madanm mwen se kriye lap kriye paske li pa panse bagay bagay sa yo pa konn rivem se pou la premyè fwa bagay konsa rivem madanm mwen sel kriye lap kriye m gon ti eleman ki ansanm avèm lakay la kounya m pran telefòn nan map pale ansanm avèl yap banm presyon poum bay telefòn nan. Yo te baw kou?
Non yo pa banm kou yo pa banm kou men polisye yo te goumen ansanm avèm. Yo fè prè de 30 minit yap koumanse anvan menm pou yo pran bous lan pou yo kitem atè pou yale. Men pa ki mwayen ou rive fè sove lajan sa yo ou t se. Men pa ki mwayen m oblije sove la m oblije sove lavi m avèk avèk kòb la m goumen ansanm avè yo m pran kòb la m fouyel devan devan devan pantalon m m si m m sere m sere m sere sentiwon byen di. Yo pa ka rive pran kòb la. Lè m rive nan machin nan, yo mete m kouche nan machin nan. Yo, polis k ap kondi, k ap kondi machin nan, l ale li kenbe men goch mwen, men dwat la m kenbe sentiwon an. Yo goumen ansanm avè m pou yo pran kòb la. Yo pa ka rive pran kòb la. Lè yo rive nan komisarya ansanm avè mwen, yo di fòk m konte kòb la. M konte kòb la, m wè kòb la, m konte kòb la, m wè kòb la 95 mil 600 pèso. Kounye a la, yo. Yo lè m rive nan fiskal la kounye a. Yo te rale zam sou ou? Wi yo rale zam sou mwen. Yo rale zam sou mwen. Yo rale zam sou mwen. Sèl sa m wèl la polis yo yo pa gen yo pa gen nimewo anyen ki idantifye l di tèl polis men tèl non l genyen. Se yon kò polis se yon kò asasen. Poulki chak kote w pase nan yon peyi ou wè polis gen yon nimewo pou idantifye l. Isi a pa gen bagay konsa. Ou wè polis la gen non badji, non badji ekri nan rad ki sou li a, isi a pa gen bagay konsa. E plak machin nan ou te gen?
Plak machin nan, m pa tèlman chonje plak machin nan byen, men 25 275. Se sa m sonje ki te ekri sou machin nan. Ou di nou 25? 25, 275, yon machin koulè ble, 3 polis. Sèl sa m te idantifye sou nan nimewo polis la, nimewo zam 9 milimèt ki sou li a m idantifye yon nimewo zam, nimewo zam nan 32, 39. Sèl sa m idantifye.
Ki nimewo ou di plak machin nan te ye?
Nimewo ki ekri sou machin nan. 25 275 ki sou plak machin lan polis ki an ble yo minisipal yo se yo menm ki fè ki fèm fò fò ki fè ki fè zak sa polis sa yo se sèl sèl sa fè mache asasine ayisyen e apre ki sa yo fè yo apre apre yo fèm siyen yon yon dal papye. M di, yo rele m pou m siyen papye yo, m di non m pap siyen papye yo, m pa konn sa m ap siyen an. Yo pa ban m li papye yo. Annik lè yo rele m vin siyen, m di non m pap siyen papye yo, m pa konn sa m ap siyen an, m pap siyen papye yo. Nan nwit yo te rele w oubyen lajounen? Yo, yè, yo fè m fè jounen an, yo fè m fè jounen an de onzè a sizè edmi, m ale yo pa ban m, yo pa ban m, yo pa ban m kòb la nan fiskal la. Jodi an, lè m ale yo ban m, yo fè m siyen yon dal papye, lè m ale yo fè m konte kòb la, yo ban m 80, 80, 87, non, 80 mil pèso, 87, li manke 87 plis yo te mwen.
Ou kapab kontinye, pa gen pwoblèm.
87 757 peso 50 centamos yo ban mwen, yo pran 15 mil peso, yo pran 200 dola ameriken nan kòb la.
Ok, gen yon gwoup moun ki disponib, plizyè jounalis ki disponib pou akonpanye ou, èske w ap asepte? Wi, m asepte, Lemonn mèt ap gade m.